Bonsoir ou bonjou tout moun. Jodi a si yon jou ki vreman spesyal pou mwen, pou mwen fini avèk motivasyon an priyorite pou ou sou chanèl YouTube Reproduction. Jodi an, nou trè motive e sa fè nou plezi. Plis kontan m kontan, plis souri ki sou lèv mwen an, se pou m di fanatik nou yo mèsi. Mèsi a fanatik nou yo ki rann nou gen yon videyo a 1000 vyoz. Sa montre m ke w avè m, sa montre m ke w pa p lage m yon may. Mèsi paske ou abòne, mèsi paske ou kòmante, mèsi paske ou pataje. Kontinye fè zanmi w yo gade videyo nou yo. Pandan nou menm tou, n ap motive nan travay nou an plis. Nou se Waw Production, nou toujou pote motivasyon an priyorite pou ou pou nou ede w konprann ke lavi a pa fè kado. Se ou menm ki pou bouske. Men jodi an, nou vin ak yon sijè ki diferan. Nou vin debat yon sijè ki se iresponsabilite. de paran. Iresponsabilite de paran. Nou konnen an Ayiti ki jan paran yo leve pitit yo. Swa pitit fi, swa pitit gason. Nou konnen tou nan leve pitit fi ou byen nan leve pitit gason se pa yon bagay ki osi fasil. Sa mande brenn. Sa mande anpil kapasite. Sa mande fòk ou mete moun sou ou pou fè sa. Paske li pa fasil ditou. Lè w resi jwenn yon manman oubyen yon papa ki reyisi pitit li, voye l lekòl, fè dis fè dat pou li, so se pa yon mens afè. Men kite mwen sinyale nou tou. Sa pa anpeche timoun yo konn rive fè de bagay ki pa fè paran yo byen oubyen ki pa fè sosyete a byen, ann ale pou sosyete a, ki pa fè sosyete a byen, men paran yo konn pran l nan men pitit yo. ki pa bon pou pitit lan ditou, ki pa bon pou paran an ditou, pandan sosyete a zye l fikse sou pitit ou a k ap fè yon bagay ki pa bon. Lè l wè l konsa, li vrèman deranje sosyete a, lè sosyete a pot enpak la ba ou, ou menm ou ta sipoze la pou korije, mete lòd nan dezòd, men ou pa la pou dolote. Sa son premye pwen, men kite m pran nan dezyèm pwen an tou, gen de bagay yo konn vin di paran an san l pa rann kont li fwape pitit li. San l pa rann kont, li konn pale lèd avè l ki konn koz mal. Wi m ap toujou mande paran yo pou yo kenbe timoun yo avèk yon fèmte. Direksyon w bay timoun nan, li ta sipoze pran direksyon an. Men kite m di w tou. Gen de direksyon yo dwe bay timoun nan lè l kòmanse grandi, si l fini pa remake se pa vrè direksyon an, li gen tout posiblite l pou l retire kò l nan direksyon ke yo te ba li a, ki gen dwa pa direksyon pa la l santi li bon. Si se pa li tout bon. Egzanp, nou pale nan relijyon. M te leve m te jwenn manman m te katolik. Manman m te katolik? Wi manman m te vodouizan. Wi m te swiv manman m epi mwen vin rive nan yon laj m vin santi katolik la pa bon pou mwen. Sa se direksyon manman m te ban mwen an. Mwen menm mwen kite direksyon sa a, mwen pran direksyon legliz kèlkonk. M pa dezobeyi paran m. Pou mwen m pa dezobeyi l. Men, mwen rive nan yon etap ke m remake vrè chemen an, m pran chemen ki bon pou mwen. Manman, an Ayiti sitou, mwen toujou remake sa lakay yo, yo toujou gen yon rèv fòk pitit yo jwenn yon moun ki fèt ak tout mwayen. Èske manman yo konn jwe yon wòl negatif nan relasyon santimantal sitou pitit fi yo ap antame lè yo gen laj pou yo renmen? Lè ke moun nan fè yon chwa, li chwazi se moun sa ki moun pa l la, paran an pral opoze de sa. Oken pwoblèm si paran an opoze de sa, li opoze paske li konnen tanperaman moun sa a, i konnen konpòtman l, tout konpòtman l se negatif, li ka tire pye. Yon moun ke paran demwazèl la gen dwa pa konnen m pa wè yon rezon pou fanmi l oblije opoze, menm mete l nan yon faz pou fè l vin rayi tèt li. Lè fi a fè yon chwa, li fè l, li bay manman l, bay papa a, ou gen pou apresye l, ou gen pou tande lè de. Lèw fin tande jenòm nan kounya ki vin pale ou pral ka fè kòmantè paw ou gen posiblite pou swiv lèw kouri dèt jèn demwazèl la ou kouri dèyèl paske li gen yon mennaj li vin prezante w li ou twouve ke se pa moun pal la sa se pa moun sa ou te bezwen pou li a ou kouri dèyèl mande enfòmasyon lèw gen pitit ou ka fè yon bagay ki pa bon mande enfòmasyon mande èd pou timoun nan ka pran yon bon direksyon, yon direksyon ki ap bon pou li. Nenpòt kote l rive pou l ka di si se paran m ki te ban mwen l, ebyen sa m te retni, men sa m te pran. Lè moun nan montre w mennaj li, ou pa aji mal, men mennaj ke l montre w la, ou chèche aprann li, chèche konnen l. Lè sa a, w ap ede timoun nan fè chwa ke l vle fè. W ap rafine. Mennaj li a pou montre l kijan de moun dwe. Imajine w m ap vin lakay w antanke gason gen pitit fi epi depi nan rantre nan baryè a depi jan m tèt w ap pale ak poul lakay w yo depi jan m tèt w ap pale avèk chen ki lakay w yo montre m ke M pa bezwen menm ateri paske sim rive gen de bagay yo ka dim ka pral deranje m. Se pa tout gason paran fi a joure l pou li kap tounen. Ou ka joure l li pa janm chwazi tounen nan kay sa ditou ankò. Paske l te li te vin kay paran menaj li, paran menaj li te rejte l. Men souvan fwa sak fè yo rejte gason yo konsa. Se lè yo konnen gason an pa soti nan yon fanmi ki rich. Lè yo konnen gason an se pa yon moun ki ka vin ak sik nan kay la lè l ap vini, se pa yon moun ki ka bay gann nan kòb sik, kòb pen, ou konprann, pou yo fè kafe, lè sa a ba yo kann dejenere pou ou paske ou pa bezwen menm al prezante paske yo pral mal mennen w. Ou menm paran ki gen yon jèn fi kap rantre ak iPhone dènye modèl, Samsung dènye modèl nan menl ou pat konnen ou t achtel, ou wè yon seri de rad lap rantre ou pat bal kòb pou t achtel, ou wè lap rantre avèl fòk ou kòmanse kesyonel paske gen yon laj depi 15 ans timoun de nos jours pi piti toujou ou kòmanse paka jere yo fòk ou rejere kòmnse poze kesyon kòman yo fèl la sak ban nou l ak ki kòb n achtel m pat achte pou nou sak ban nou l. Depi ou kite premye a pase ou kite dezyèm nan pase twazyèm nan ou pap ka jere lè sa pral di yo menm ki te banm aksè paske ou pat janm pozem kesyon kotem soti avè yo e si yo ta rantre nan gang ou paka di anyen paske ou se etènèl responsab because ou pat di timoun nan men pa fè sa pa fè sa lè lap rantre avèl metel cho avèl poul potel tounen paske li pa gen dwa rantre nan kay la avèl. Toujou kle kale je w ou menm paran kale je w pou w pa kriye demen kale je w pou w pa wont demen kale je w men konsa tou paran gen de kote w ap antre ki pa fèt pou ou nan relasyon santimantal de jèn moun ki renmen. Ou pa ka rantre ou kraze l yon bonjou maten konsa paske paran gason an pa gen kòb mwen panse paran fi a pa gen kòb ditou sa pa bon aranje w paran an gen kote k pou ou men gen kote ki pa pou ou depi w kouri dèyè l ou fè demwazèl la kounya vin gen yon yon strès lakay li epi li vin li vin yon jan otonòm. Mwen menm temwanyaj sa yo mwen souvan jwenn yo e mwen souvan wè yo tou lè ke paran an kouri dèyè jèn fi a pou mennaj la premyeman ou gen pou refè vi yo ansanm dezyèmman yo ka fè sak pa sa gagòt tou. Si w te ankadre lè l te pote l ba ou pou li pale avè w, ou te konn kiyès li ye, kijan de moun li ye, poze kesyon, chèche konnen ki moun li ye answa, gen de bagay ki pa t ap janm rive. Imajine w, fi a konn leve, li pati li kite kay la. Lè l pati kite kay la kounye a, yon malè rive nan lari kèlkonk, li vin tonbe nan sa k pa sa, ou menm paran, ou responsab paske li te gen, ou te gen tout posiblite nan men w pou te konbat. Sa w pa t renmen an, mwen te ka konbat li nan yon lòt sans. Lè w frape timoun nan twòp pou yon nèg, se si ke l ap rete avè l. Menm ke si ta pral touye l demen, l ap rete avè l. Paske ou bat li pou li. Mwen menm mwen tou souvan wè sa. Ou matirize jenn demwazèl la pou jenòm sa, pa enkete w. avèl lap rete. Paske gen yon jan pou fòme timoun nan, gen yon jan pou bal enfòmasyon sa ou te pran de jenòm nan, gen yon jan pou vin transmèt li, li menm poul konvenk. Paske fòk ou chèche konvenk moun nan, li menm poul ka wè sa wap dil la se vre, san mank, men pwoblèm nan. De menm pou jèn gason an tou. Pafwa, lè l antre nan yon fanmi, li pran yon fi, paran yo konn tèlman opoze de sa, yo twouve ke se pa moun sa yo te vle. Men m souvan jwenn sa. Pou fi yo, paran yo toujou bezwen ke yo jwenn yon moun ki tou pare. Zanmanm, kite m di w paran sa, ou menm paran sa, wòl ou pa wòl pou w di l men kiyès pou l pran. Ou ka konseye l de yon moun. Ou ka toujou ba l yon konsèy. Lè w egzije l men kiyès pou l pran, li ka fè sa k pa sa. Imajine w si w adil pran yon moun ki gen sida. Pa paske m inyore moun ki gen sida. Epi, lè timoun nan vin ofri w li, ankadre l avè l. Eseye poze kesyon. Chèche konn sa k pase. Kote w jwenn li. Koze l konnen bezwen, toujou bezwen konnen ki moun li ye. Konnen kiyès li ye a pa ka deranje w. Mennen l lakay w a pa ka deranje w. Men aprann konnen kiyès li ye. Se bagay ki pi di lè w te ofri timoun nan yon moun pou w fè l renmen avè l paske moun nan gen lajan, l gen mwayen epi demen relasyon sa a pap mache. Relasyon sa a pa mache paske se pa t moun pa l la sa vre. Moun sa a se yon moun ke ou te ofri l, li te chwazi pran l, se pa t yon moun ke li menm kè l te vle. Ou ka sezi wè moun kè l vle a l mèt malere, l ap viv avè l jan l ye a. Moun kel chwazi a se moun pal la sa. Se moun sa a kel chwazi i mèt te pòv, i mèt te rich, kèlkeswa janl te a men se moun pal la sa. Se moun sa a kel te chwazi lap viv avèl konsa. Paran yo. Chèche konnen wòl nou nan relasyon pitit fi nou. Chèche konnen wòl nou nan relasyon pitit gason nou. Chèche konnen kibò w dwe rantre e kibò w pa dwe rantre. Mwen konprann gen de moun vrèman, nou menm gason yo tou lè n pral kay, lè n ap frekante pitit fi yon moun gen yon jan pou n ye. Imajine ou vreman paran wè moun sa chita rive domine bò lakay li a toutan ki pa janm al lekòl, se yon moun ki toujou dis ki toujou dat, m garanti w paran an pap aksepte l. Ou menm jèn gason, gon jan pou ye antanke gason, paske ou gen yon rèv, ou gen yon detèminasyon e ou gen yon moun k ap swiv ou. Moun k ap swiv ou yo, y ap ekri pou ou. Konpòtman w te afiche nan maryaj la, paran mennaj w ap ekri pou ou. Konpòtman w te afiche nan pwogram bò lakay w a, paran mennaj w ap ekri pou ou. Paske yon lè, ou gen pou y al pran santans ou paske ou gen pou al devan paran l. Paran an yo menm, kisa yo pral bezwen konnen kounya a? E lè yo rale achiv la devan w, ou pral konnen èske m bon, èske m pa bon. Men paran yo, nou gen wòl nou pou nou jwe, nou gen responsabilite pa nou. Pafwa ou dwa pouse pitit ou a anba yon moun, lavi l pase mal. Ou konn pouse pitit ou a pou l pa al pran entèl, lavi l pase mal paske se entèl ki te ba l la. Jwe wòl ou gen pou jwe a nan relasyon 2 moun yo. Respekte opinyon tou lè 2. Se moun nan k pral konnen èske l bon pou li ou pa, apre konsèy ou fin ba li yo. Se si bon! Lè timoun nan pral temwanye, l ap gentan wè, Manman m te di m sa a, papa m te di sa a, men mwen k pa t tande. Nou pa vin pale sou le plan santimantal sèlman, men nou vin pale tou sou edikasyon manman oubyen papa ap bay timoun nan, edikasyon seksyèl. Gen yon laj timoun nan rive, se pa baton ankò. Gen yon laj timoun nan rive kounya, se pale, tire di zorèy pou moun nan li menm kapab. Si manman m te ban m yon edikasyon ki nòmal. Ou konnen gen yon edikasyon bay pitit ou, ou mèt tou ofri l lò ak dyaman, moun li vle a se avè l l ap rete, gen yon seri de moun ke l p ap janm frekante, paske ou te ba l yon edikasyon ki te yon kle. Edikasyon sa a ou te ba li a voye l al fè tout rès vi l byen. San l pa fè anyen ki mal devan Dye w, ni dèyè do w. Pafwa gen de ti, gen de jèn gason, gen de ou wè ki pa fè sa k pa sa jodi a, petèt se depi nan kay paran yo, depi lekòl tou. Li te pran yon règ, ou pa t di l pou kiyès li, m pa t achte l pou ou, ou wè l nan valiz li, ou pa di anyen, epi l rete avè l, li grandi avè l. Konsa tou. Ou ka wè ke timoun nan vin ak yon balon ki pat balon an, mande l pou kiyès li. Konsa l pap lage w nan cho paske gen de bagay li pa vle janm rive al fè, li konnen yon fwa ke w vin avè l, ou pral poze l kesyon, ou pral di l pou kiyès sa, pou kiyès sa epi pwosedi la li pap ka fèt. Se si ke. Siw adopte timoun nan ou tolerel gon seri de bagay ou pap janm fèl. Gon toujou remake ke timoun ki al legliz oubyen ki nan nan yon asanble m pa konnen kèlkonk epi ou wè kap fè paran yo wont, paran an ap tape yo lap kale yo. Non edikasyon se depi lakay ou bay li ou pa bay li sa nan mitan moun. Ok Gon seri bagay se depi lakay ou fèl pou timoun nan lekòl la pap bal tout sa men se ou menm paran ki pral jwe wòl ke ou gen pou jwe a pou pitit fi w la ka leve yon bèl timoun byen fèt yon tèt byen fèt epi yon tèt byen plèn men se ou menm ou sipoze jwe wòl pa w la paske wòl ou a enpòtan pou timoun nan anpil se yon wòl ki sipè enpòtan wòl paran Edikasyon paran son bagay ki vrèman enpòtan pou timoun. Sispann choute lèl kot mennaj li a ba ou. Deja dil men a ki laj poul antre nan renmen, deja dil men a ki, men a ki, men ki jan renmen ye, men kisa renmen ye. Pou lèl vin avèl, pou se pa baton wal bali, pou se pa tiyo wal tiyo lal pete zyel. Depi w kouri dèyè l, ou fè demwazèl la kounya vin gen yon yon strès lakay li, epi li vin li vin yon jan otonòm. Mwen menm temwanyaj sa yo mwen souvan jwenn yo e mwen souvan wè yo tou. Lè ke paran an kouri dèyè jèn fi a pou mennaj la, premyeman, ou gen pou refè vi yo ansanm. Dezyèmman, yo ka fè sa k pa sa gagòt tou. Si w te ankadre l lè l te pote l ba ou pou l te pale avè w, ou te konn kiyès li ye, kijan de moun li ye, poze kesyon, chèche konnen ki moun li ye answa, gen de bagay ki pa t ap janm rive. Imajine w. Fi a konn leve Li pati li kite kay la Lè l pati kite kay la kounya yon malè rive nan lari kèlkonk li vin tonbe nan sa k pa sa Ou menm paran ou responsab paske li te gen tout ou te gen tout posiblite nan men w pou w te konbat sa w pa t renmen an men w te ka konbat li nan yon lòt sans Lè w frape timoun nan twòp pou yon nèg Se sur ke lap rete avèl jiska la fin de fin. Nou gen lè sa ta pral touyel demen lap rete avèl. Paske ou bat li pou li. Mwen menm mwen tou souvan wè sa. Ou matirize jenn demwazèl la pou jenòm sa, pa enkyete w. Avèl lap rete. Paske gen yon jan pou fòme timoun nan, gen yon jan pou bal enfòmasyon sa ou te pran de jenòm nan, gen yon jan pou vin transmèt li, li menm pou l konvenk. Paske fòk ou chèche konvenk moun nan li menm pou l ka wè sa w ap di l la se vre san mank men pwoblèm nan. De menm pou jèn gason an tou. Pafwa lè l antre nan yon fanmi li pran yon fi paran yo konn tèlman opoze li sa. Yo twouve ke se pa moun sa m te vle. Men m souvan jwenn sa pou fi yo, paran yo toujou bezwen ke yo jwenn yon moun ki tou pare. Zanman m, kite m di w paran sa, ou menm paran sa, wòl ou pa wòl. Pou dil men kiyès poul pran. Ou ka konseyel de yon moun. Ou ka toujou bal yon konsèy. Lèw egzijel men kiyès poul pran, li ka fè sak pa sa. Imajinew si wa dil pran yon moun ki gen sida. Pa paske m inyore moun ki gen sida. Epi, ankò yn fwa, sijè a se te iresponsabilite 2 paran, paran kap foure bouch nan relasyon ki vin kraze yo, pafwa moun nan moun vin marye paran an foure bouch li kraze l. Iresponsabilite depi nan lekòl ou pa pran sa an chaj, lè timoun nan vin ak yon bagay, yon objè ou pran l ou kite l itilize l, iresponsabilite. Iresponsabilite lè paran timoun nan mennen l ba ou, mennen mennaj li ba ou, se pale pou pale, pou chèche konnen yo dejwanjou. Mwen pa la pou kraze relasyon ke yo genyen, pou mete yo nan kou. Yo mande w èd, ede yo. Li gen yon rèv, li gen yon pwen de depa, li gen yon pwen darive. Men se ou menm ki pou mete l. nan direksyon ke l bezwen an. Si l te vle fè sa k pa t bon, l pa t ap mennen l ba ou. Nan kouri dèyè l, ou fè l al kay zanmi, al kouche avè l kay zanmi. Ou fè l al kouche nan chanm otèl avè l. Sa ki pi nwa pa t janm nan tèt li. Men ou kouri dèyè l. Pou l kapte mennaj li a, li fè tout sakrifis. Li ofri l sèks. Li ofri l love. Cheri pa kite m, eskize m pou sa k te pase a. E pa fòt mwen manmanm yo, sa pat bezwen rive jiske la. Iresponsabilite de paran. Paran yo, mwen renmen nou anpil, pran men nou. Lè w te koute ki regade nou. Toujou konseye, fè wòl, ou gin travay pa w. Fè travay pa w la. Mèsi ak tout moun ki tap tande, mèsi ak tout moun ki pataje, mèsi ak tout moun ki like, mèsi ak chak moun ki toujou ap ankouraje m, ki toujou ap di Wilkens kenbe la. Sa toujou fèm plezi pou mwen salye nou nou. Sa toujou fèm plezi pou m koube pou m di nou mèsi sou chanèl Woyy Production an. Woyy Production se chanèl ou li. Depi videyo a lage se pataje l, kòmante. 36 84 49 08 Kite yon voice, kite yon text, mwen menm map fèl pase sou chanèl sa nan youn nan video nou yo. Mèsi tout moun, se toujou yon plezi pou m pote motivasyon an priyorite pou ou sou chanèl nou an Rol Production. Still abone, ke Bondye beni w. Tchaw tchaw.